Salye tout pèp ayisyen an. Sa kap viv Ayiti yo li sak nan entènasyonal la. Mesaj sa m vle pataje ansanm avè nou. Paske gen kèk bagay kap pase, m gentan konnen gen moun ki pa konn verite a. Desanm nan la, atis mafya peyi a te vle ban nou desanm nan. Pou tout moun se kile nòmal tout sa kap viv Ayiti yo li dyaspora bezwen vin wè fanmi yo Ayiti. M te vle pou tout moun. Viv alèz pandan desanm nan la bon sil ka plis toujou li tap bon paske wèm antre nan mizik la nan mizik lè wèm antre la map moutre moun yo talanm gen plizyè bagay m ka fè em genm fè plis nan mizik la toujou wè e poum ka ekate mouvman zam nan poum ka ekate deblozay la yè briganday toutan toutan izo vide yon moun atè gon moun ki vin anmèdel li videl atè a kounya la nèg yo la nan moman sa la chak lèm vle ekate zam nan. M santi nèg yo yo vle fèm gen plis zam uhmm banm bann bagay la gon goumen kap fèt nan matisan ok gen dwa gon 9 on 10 ti baz grabi ak 15 ti baz grabi ki melanje ok kap goumen nan matisan yeah e nap goumen pandan kèlke kout bal ap pete sa pa rele goumen. Kè bal ap pete. Taye goumen e lè kòmsi wap goumen yon moun lè kòmsi wap goumen yon moun moun nan atake w li vide pil nèg ou atè li pran yon ti zòn pou ou bagay sa yo pa gen goumen bal ap pete nèg ap fè teyat paske pa gen pwa nan balans lan kounya la pou blende yo pa wè lòt sa pou yo fè se vini apiye nèg ti bwa yo. Apiye nèg ti bwa yo. Gon blinde menm kap fè kouvèti pou nèg ti bwa pou lè nèg ti bwa ap pran kamyon gaz. Lè w gade wè blinde a vini l bay yon blokis fontamara epi nèg nèg ti bwa ap pran gaz. Mwen gen videyo a la. Mwen gen videyo a. Bon m pral la m pral m pral pataje videyo a sou e sou pa sou paj youtube mwen an pou m moutre nou kot nèg ti bwa ap vann gaz. M gen prèv la. Nap kite je chèch bann rizyèz. E Ok gon chat kap fè kouvèti Cham nan kap fè kouvèti pou li a wi Cham nan wi Cham te pran Cham nan kap fè kouvèti pou li A e di kounya la pou Cham nan Gon derespektan nap fè avèm ni chat te fè derespektan Kòm chat pa gen lespri li pa ka pale moun ki ladann yo Si chat te ka pale li te ka di nou sak sak sekse kòd lan wi Ok Kounya la w gad wè Plizyè blinde ap bay nèg yo ranfò. Chak lè nap bonbade nèg yo, chak lè nèg yo ap vin tire kout bal, chak lè poum bonbade nèg yo, lèw gade lè pot de twa cha vini. Eske ey banm poze nou kesyon nèg sa yo nou konnen nou paka goumen wi eske nou konnen nou konnen ey nou konnen gran timoun nou ye nou konnen se pat blinde yo lè granm te fèn bout kafou lewogan wi nou konn sa wi ah nou konn sa banm ben nou konn sa ok lèw gade lè blinde vini ap vin fè kouvèti pou yo ap pran yo ap mete yo atè ou wè jan nèg yo pran san fontyè.

Mesaj map fè pase a la paske m pa ta renmen okenn moun viktim sou konsyans mwen. M pa ta renmen okenn moun viktim sou konsyans mwen. Kòm Nou bay misye blende, Nou bay nèg yo blende pou yo goumen ansanm avèk Siksè Rod ak Gran Ravin, vin ba yo blende, m te panse nouvo blende a pat nan teyat sa? An an! Gon blende la avan el bay 3 mò yel bay 2 mò le maten an lal vin tire sou bisantnè a san pa ganyen nèg pase ap voye bal blende sa soti nan kwen an li moute pòtay li desann bagay ou vin ti ok blende nou ladann nou vin tiye moun sou bisantnè a epi nou desann nou moute nan komisarya pòtay la epa vre lòt polisye pòtay ki pa nan bagay sa. Nou mèt ba yo konsèy. Ok lè yo fin tiye moun nan sou bisantnè epi yo moute lan komisarya pòta la pa menm blende. Komisarya pa blende non. E paske m pa vle. Anfas nou k fè yon bann pwent sa. M te ka souke nou nan kwen an. Ok. Poze m ba anfas lapolis. Yeah, m ba anfas lapolis. Men, on lapolis chwazi vin anmède m, tout moun konnen ou vide atè deja. Ou vide atè dennja. Ou vide atè deja. Ok? Leta li menm, li vle fè dezòd? Ebyen leta, m santi, twa blende, de twa blende ou bay nèg sa yo. M pa konn kiyès nan leta. Ok, pou yo goumen ansanm avè nou an. M gentan santi se pèp la. Pase avre a gad machin kap pase gad jan n touye tout moun ladann m konnen n pral fè moun konnen se sikse gode se gran aveni ebyen la m pral bezwen tèren an la wi paske m santi e pèp la k anpeche nèg yo atake m m anvi pran atak 3 blinde yo nou pa bezwen fè yo dòmi lan baz nou mèt tou fè yo dòmi lan ti bwa fè yo dòmi lan ti bwa pou n ka vin atake m. Nou mèt melanje, pran tout ti baz grapyay nou yo, tout ti alye nou yo, melanje pou n vin atake m. Apati de demen madi a, manman manman m pa pase Matisan, papa m pa pase Matisan. Pèp la, e pa yon lòd m pase nou non, yon konsèy li ye pou n pa viktim sou kont mwen. Bay nèg yo espas la, bay nèg yo tèren an. pou yo ka atake m. M poko, paske mwen gen nenpòt 3 blende men m anvi resevwa atak paske bagay ki rele resevwa atak pandan m ap kouri a m poko, m poko janm sibi sa. M anvi sibi sa. Bay nèg yo espas la. Apati de demen si Dye vle menm lè leta pran reskonsablite l nan pase matisan. On chen pase matisan l mouri. On chen twò gwo, on rat. Paske lòd ki pral bay la, nou mèt tou rele a mwen. Apati de demen madi a la nou mèt tou rele Matisan, Iran, Iran, si n deye Iran na rele l Irak. Frè, Matisan, aktyèlman la se yon lye de konba. Ahan. Ok m fè mesaj la pase pou moun yo pa viktim sou konsyans mwen. Jodi lendi, demen madi a, tanpri pèp la pa pase, bay nèg yo espas. Paske si m pase n ap viktim wi. Nenpòt moun ki pase pou e nèg ti bwa lye mwen. Nenpòt moun ki pase sa k sou moto e nèg ti bwa ki pral dèyè bal. Moto pase e nèg ti bwa pral dèyè bal. Machine pase neg ti wap pral deye bal. Nou menm tou Nou konn verite a Nou konnen chawa kap bay pwoblèm Leta li menm lèl pres konsablite li a pase E nou gentan konnen 36 blinde 50 blinde paka fèn pase M mèt pa nan lari a. Frè ou mèt ou mèt wap awenn nou la paske e bal nou kap vizite e pa mwen non e pa izo e pa solda izo pral kap vizite ou nan lari ak pral kenbe ou pral di wap pase non e bal kap baw vizit ok nan eskizem pèp la sin pa renmen janm pale a nan eskizem frè e bay moun ki pa fè erè si gon ti erè mfè nan mesaj sa map voye a nan eskizem. Paske sak lèm vle ekate mouvman zam nan nèg yo nèg yo la nèg yo gèlè pa renmen atis non nèg yo pa renmen atis epi sa n pa vle a nap wè l wi m fèk kare bay mizik wi bon m kapab oh oh m kapab m kapab e mizik map fè yo la nou paka bare m m parèt a tout dife m lan bouda m m parèt a tout dife m lan bouda m. Pa gen moun ki ka etèn ni lan mouvman an, fòm pale de mizik la tou wi, lan mouvman mizik la. Men yon atis ki kapab vin etèn dife k lan boudam nan. Enben dife mizik pam nan, 6 medya gen dwa pa chwazi poste li, 36 radyo gen dwa pa chwazi woule li, Men nan tèt paw depi ou tandel wap di ah mizik sa bon an menm kou wap rap wap wap wap wap wap ranse wap bagay ah mizik sa bon an bon e bon mizik mfè sak bon an santi bon an eh santi bon an mizik mwen eh gran bagay yo ye ebyen ok moun yo eh mesaj la mtap fè pase ok mtande byen. Tanpri moun yo kit bay nèg yo tèren an pou yo atake m. E pa mwen ki pral atake non. M gentan santi sak fè yo paka atake m. M santi e pèp la. Paske chak lè pou yo atake m, yo tiye yon 10 inosan, yo fè w repliye. Genlè e sak fè yo repliye. Epi. Aranje nou. Leta lè w pran responsablite w, lè w gen kontwòl lè w gen kontwòl cha yo, w'a fè moun yo pase matisan. Epi, ti blende n voye bay kris yo, si yo gen grenn nan bouda yo y'a fè y'a fè moun yo pase. Ok, y'a fè moun yo pase. M'ale.